Bon bon bon bon bonswa bonswa la nou pare la nou pral fè yon bon ti diri avèk pwa djous kòman yo rele pwa sa m pa konnen non la sa se dlo sa se dlo pou vyann mwen ok nou pral fè yon bon ti diri avèk pwa sa a li poko lave non li soti nan glas m poko lave li Epi nap mete magi nwa ki magi djondjon an ladann ok sa se ti diri ke nou pral fè nap pral mete yon ti yon ti kòman rele sa shrimp kòman yo dil ankò ekrevis mpa konn epi sa se epis nou sa se dlo kokoye nou ok nou pral fè bon ti manje a la. Kounya la m ouvè. M ouvè fou mwen. Ok. Nan menm moman an, m kòmanse ap prepare ti ti dlo vyann mwen tou. M ap ouvè dlo a. Genlè m ap mete tou lè 2 sou videyo a wi. M pral montre nou ki vyann m ap pral. m apral fè jodi an. Men m ap plis baze de diri an. Epi yon lòt jou m ka montre nou kòman m fè vyann mwen. Men m ap montre nou. Sa se vyann ke m pral fè jodi an. E kokoden. M pral netwaye li. Epi pou m ka. M renmen vyann sa anpil. Timoun yo tou wi. Like you guys know tout timoun isit depi se vyann yo pa benyen konnen si se turkey si se whatever vyann li ye a se chicken li ye sèl pwason ki fish that's it men tout lòt vyann se chicken yo renmen li ok ok nou tounen la mwen menm mwen renmen mete mwen renmen mete epis mwen gen moun ki fri m toujou gen epis ki fèt ok. E yon lòt jou map ma moutre nou kòman m fè epis mwen. Epis mwen toujou gou, se sa fè m pa bezwen magi. M renmen mete epis mwen fri nan lwil. Ok. M renmen mete l pou l byen fri e pi nap rete branche pou nou ka wè. Alò la, pandan nap gade. ti video a pa bliye al abòne like li banm yon ti thumbs up epi share li pa zanmi nou epi subscribes pou lèm lage lòt ti video pou nou ka wè pa bliye fè sa zanmim yo silvouplè. Epi pandan pandan vyann I mean pandan epis mwen ap fri m tou pwofite ap netwaye vyann nan m tou pwofite ap netwaye ti vyann nan la pou m retire tout plen epi dlo m ap bouyi dlo sa m ap netwaye vyann nan li genyen li gen vinèg li gen sèl ladan l tou epi

Al like epi al subscribe epi share li bay lòt zanmi sipòte ok epi yon lòt ki pako ki pat konn fèl nan fason sa al eseye li epi a fè li menm jan avè mwen pou yo ka dim sil gou ok nap fon ti koute chanpyon epi apresa nou pral mete pwa nou. Ok nou wè kòman epis lan byen antre nan shrimp lan kounye a la m sot rense menm si wè l soti nan frizè m renmen m renmen toujou al rense yo back because m pa fin fè yo konfyans m toujou rense yo m pa mete yo konsa nan nan manje toujou rense yo back kounye a la m ajoute pwa mwen m ajoute. pwam ok kounya lam byen ranjel nan chodyè a ma pral kite pwa byen fri avèk epis lan bal fon ti kouvril pou yon 2 3 minit toujou poul byen fri epi apresa m pral ajoute magi nwa mwen ladann poum ka mete dlo kokoyem ann rete branche toujou nap wè kòman lap kontinye fèt. ok. Epi pandansetan ou kontinye ap travay ou kontinye ap travay pou vyann nan li menm ka ka ap pare tou ou konprann map tranpe vyann nan pou nou wè wi map retire bagay blanch yo kòman yo rele tou vyann an blenn kòman yo rele sa yo bagay sa yo wi timoun yo. Sa yo pou m retire yo nan vyann nan. Ok. Pou n pwòpte vyann nan. Wè li? Li pa ka fèt avèk sa. Epi pandansetan pwa nou menm ap fri nan epis nou, shrimp nou gentan ladan l. Bon bagay nèt wi. Pa bliye al like. Share subscribe pou lèm lage ti video yo pou nou ka toujou wè mes amour ok mezanmi se lubstephie wi kap bay bon ti manje ayisyèn la bon ti bagay bon ti manje bon ti manje se sa nou fè nan moman karantèn nan la nou tou pwofite Monte bay bay pèp la anbyans paske twòp strès nap swiv nou pral retounen la nan bagay la m pral lave men m pral rense men m pou m ka ale nan nan diri a paske fòm fin fè diri a. Ye jan nou gaz nou menm jan nou wè a ready ooh gade sa santi bon santi bon santi bon ok nou wè kòman sa li soti yes kounye a la m pral mete ready m al mete magi nwa mwen. Pou l kapab. Pou pwa a ka pran koulè avè l. Ok. Dabitid m konn mete menm 2 magi wi. Men sa li menm m pa t fè anpil diri. E si nou te jwenn djondjon frèch la menm. Tou s ke l fo. Li ta tou s ke l fo. Alò. Nou konn jwenn li, nou konn jwenn Miami wi men kounya ou konnen. E bon, sa l kòmanse pran koulè. Ok. Nou pran rense. Menm graten anba a kòmanse bon. E sa fè graten cheri sa pral tèlman gou. Ou, fò nou ta la avè m. Kounya m pral ajoute ti kokoye mwen. Ok. Epi m pou m ka kouvri li. Nou ka kouvri l. Nou wè kòman? Sa se pou kokoye an. Pa pede. Lè w fin mete yon bagay, toujou kite li bouyi avan w ap pede brase l pou manje w pa frèt. Ok, kounye a m apral kouvri li. Yo fè santi bon wi mezanmi. Epi m ap ajoute paske m pa renmen lè lè jiwof la kraze nan manje. Ouch li bèl. Li bèl wi. Epi m genyen m genyen yon ti Ten avek sa m mare menm m renmen mete lè dlom ap bouyi paske ten an li pa bon sitou pou gason li konn rete nan vant gason li bay koman bal sa rele ankò m bliye map metel lèl bouyi jis poul ka pran gou a ti zanmi ok ok la kounya map ajoute dlom Epi m toujou renmen si map ajoute dlo m pou dlo a son dlo son dlo ki byen cho tou poul cho poum pranl nan bagay la poul byen cho sa se sa se magi a wi ki kole banm pran yon kouto m bagay li m sonje m di nou m pap fè anpil diri. Ok. La kounye ou mete dlo. Ok. E pi kounye a la mbra la ajoute magi mwen. Se lèl fin bouyi map mete sèl mwen. Se magi mwen. Goya. Mba mete magi magi. Bèt mwen men itilize sa anpil. Li fè manje a santi bon e pi l fèl gou tou. Ok Ok Sa se um, pèsi mwen avèk ten mwen Kounye a m te gentan lave li M pral lage li Depi l fin bouyi m apral retire l Paske m pa renmen l pou l rete nan manje Nou pap fè anpil manje jodia. Ok lèl bouyi kounya m pral mete sèl mwen. Depil fin bouyi map mete sèl mwen. Epi la kounya la sa se dlo kou turkey mwen ki gentan pare lap tann mwen. Ok. Mal kouvri l pou dlo a bouyi pou m ka goute l pou m ka mete sèl mwen ladan l. Ala kounye a toujou bat pou nou lè n ap rense vyann nou pou nou pa rense l avèk dlo frèt toujou rense l avèk dlo cho kouvèti cho a.

Nou rete branche kouri kouri like li share li voyel ba yon zanmi al share li voyel ba yon zanmi epi subscribes ok mande zanmi a patajel al sipòte al sipòte bò a cho wi timoun banm kontinye epi nap swiv aprè. Kounya dlo nou ap tann nou pandan w pral mete li fon ti ouvè l ankò Paske ou konnen m te desann volim nan. Ou mete vyann ou. E pi pandan l fri. Ok. M ap fè tou lè de m montre nou. E manje a pa p pran anpil tan non pou l kuit mezanmi. Nou renmen tèki. Pou tèki. Ti moun yo yo menm tout bagay se chicken. Tout bagay se chicken. Pandan se tan, sa se vyann. Men sa se diri a. Ki pral fè mouvman pou l bouyi pou nan mete sèl ke l merite. E pou fè men fou. Pou fè men fou a paske se se sou te bezwen. Li gen sèl, li gen yon ti vinèg la. Ladann epi genyen gen yon ti yon ti dlo sitron epi li gen I mean yon ti dlo zoranj ti dlo zoranj epi w mete sitron w mete epi sou dlo a la li gentan byen gou la. ok sa ou poko menm ajoute epis ou ok kounya tada dlo ou bouyi ya santi bon la kounya ou gen aksè pou ou ka brase dlo diri ou brase dlo diri ou epou goute li Lè wap goute toujou make sure ou metel nan menw. Ok ou souflel ou metel nan menw goutel. Ok. La kounya m wè valè sèl ke m merite mete. Kounya m pran sèl mwen. Ok m pran tèt euh kiyè mwen epi m mete mpa bezwen mete anpil sèl paske epis ou te gen ti sèl ladan l epi w brase l pou w ka refoute l ankò manje twòp sèl pa bon manje san sèl li pa gen gou So, ou menm ou evite l. Ok. La kounya, w ap mete yon ti kal ankò. Ti kal sèl w ap remete a, se jis an fason paske lè w pral lave diri ou, diri ou pral gen dlo ladan l. Menm si w koule li, l ap ret yon ti dlo kanmenm. Ok. Se konsa. Ok. Kounye a diri m sot lave. Ou nou wè kouman. Ou lave diri ou. Ou koule dlo ou. Sa se ti res dlo a. M ap pale nou an. Ou stil kenbe la men ou konsa. E pou mete. M pa fè diri. Diri joun nan. Jou di a m fon ti diri blan avèl. Ou byen kou. Make sure bay diw yo bon dlo.

Epi nou pral annik kite diri a pran yon 2 bouyi, m pral ajoute bè m ladann pou l ka byen leje. Ok, lè w fin mete li, depi l fin pran 2 bouyi, ou toujou goute. Fin goute la, kounye a, epi apre sa ou regoute lè l kòmanse bouyi ankò pou wè sa l manke. Epi apre sa m pral ajoute bè m ladann pou l byen leje. Paske se nan sa m pral fè vyann nan, mwen oblije revide l nan sa dlo bouyi a tout bagay. E apre sa m pral rense sa, m lave li. Pou m fè reparasyon pou m ka mete ladan m ap fè ti vyann nan. Ok. Kounya la m ap retire nan dlo a la pou m ka mete nan. Nan sa map retire l la pou m mete l nan sa. Epi ma pral ajoute epis mwen map montre nou kòman m fèl. Ok nou wèl bouyi an kitel fè ti bouyon bon la kounya map retire sa ladann pou nou pa gaye nan diri an. M pa renmen lè l gaye an. M tire li, m jete li. Kounye a m pral brase diri m pou m ka al ajoute bè m ladan l. M ap brase diri m an. M pa tou brase graten an paske m gentan kòmanse fè graten. Ou wè li? Epi kounye a la, m pral ajoute bè mwen. Sa se bè a. M va ajoute bè mwen ladan l. Se sa k fè m pa met anpil bè paske m renmen mete bè nan manje a. E bè a son lòt lwil. Ok? Epi w ba l yon ti brase. bagay. Ok. Ok. Epi ou pral desann. Ou pral desann. Kòk wap fè manje wap pa son ti twal mouye. Pou kote wap fè manje a pa sal. Pou are a ou pa sal. Pa son ti twal mouye. Pa yon fòk toujou kon ti twal mouye nan men ou. Kounye a wap desann volim. Manje ou. Wap kitel fè yon ti bagay anvan ou toufel. Epi ou pran yon ti pense ankò pou al goute manje ou. Ok sa se vyann nou. Sa se vyann nou. Ok. Anm sitwon an. Sitwon an kem te bagay kem te pije a. Sa se ti dlo sitwon an. Make sure m mete l ladan. Make sure m mete l ladan. Epi m pral pran epis mwen. Tankou jan m toujou di nou, m toujou gen epis mwen ki deja tou fèt. Lèfini m ap marinen li pou m ka montre nou. Epi m toujou renmen mete ti klasiko mwen. Ti sòs klasiko m. Li vrèman bon wi nan vyann. Li fè li byen gou. Mwen ajoute yon ti kiyè glase kou la tou. Ok. Sa byen epè anpil. Fè li byen gou. Mwen ajoute ti glase pou ou. Epi, men sa ou, men si zen mwen mwen mete nan manje m yo. Se yo menm wap ajoute. Epi apre sa la m pral kòmanse marinen. E lè wap marinen, ou marinen avèk men w. Se yo menm m renmen mete. Tankou wè sa a li menm, li bay manje a koulè. San w pa bezwen apre sa pou w al nan mete pat tomat. M pa renmen mete pat tomat nan manje paske pat tomat fè manje dous. M pa renmen sa. Ok. Epi w lage ti sizen ou. San w poko mete sèl. Pa bliye dlo te gen tan gen sèl ladan. Ok. Kounya la m pral marinen. Ok. Avèk ti dlo sòs magi mwen. Se yo menm m itilize ki deja gen magi ke ki fè m pa mete magi. Ok mete til Ok wè kòman l kòmanse look like sa m poko marinen l epi apre sa la m pral pran men mwen m pral kòmanse marinen vyann mwen ok m pral apre sa m ap mete yon ti luil ladan l m ap kite l sou fou a pou pou yon 5 yon 5 minit anvan m ouvè dife anba fou a. Ok map fin marinen li epi nap wè kòman kòman lap vin soti. Epi pandan map marinen diri a menm ki gentan ap sèch avèk dlol ou pral gen pou vire pou vire chodyè ou paske ou konnen gen kote ki gentan pi bagay ke lòt epi ou konnen um dife ou te deja etèn e kounya ou prè pou kouvri epi kounya wap lage yon ti Nou wè komanl gentan marinen byen bèl la gon ti lwil ou pa met anpil ok toujou bat pou nou evite lwil avèk magi lakay nou ok nan moman karantèn sa la timoun yo pou nou fè bon ti manje lakay nou nou fè kò kè timoun nou kontan kè mari nou a moun nap viv la whatever. Ok pa bliye al abone non avèk chanèl la epi suscribe li share li ba yon zanmi epi mande zanmi an ooh timoun san poko mete sèl ou poko ajoute sèl tout otan li poko bouyi pou epis la rantre ladann ou pa ajoute sèl Kounya m pral gen pou m kouvri pa bliye m te mete ti dlo sitwon m deja m pral gen pou m kouvri li epi m ap mete l sou fou a pou yon ti tan ok byen marinen epi ou menm pandan se tan tout bagay yo sou fou. Ou tou profite vin prepare bagay pou al fè sòs ou ok tou profite pou prepare bagay pou al fè sòs ou lave afèw tou kite yo la ok profite fè sa ou rache zonyon ou pi men ti piman mwen ki gentan pike. Ok piment m gentan pike epi zonyon mwen, pèsi mwen. Mwen mete nan ti sòs mwen aprè lè tèk m fin pran bèl koulè. Kounya la ou kitel pou Any Ready Sa se epis la ou te kitel tranpe a Ou te kite vyann ou tranpe nan epis ou Kounya la ou pral ouvè fou ou poul bouyi avèk epis ou pa ajoute dlo non poko ajoute dlo ditou ok Kounya la fou m ouvè epi map kouvri li. Ok pou l bouyi anvan m ajoute. Kounye a la m tande son pouch mezanmi menm bon sant bagay la gentan ban mwen ki vle di mesye dam al abòne like ti videyo a share li ba yon zanmi konnen chak moun gon fason yo fè manje yo se pa paske mwen mwen pi konn fè non ki fè m fè l konsa. Se fason sa mwen renmen l ok banm montre diri mwen an atandan e a epis la li ye toujou pou m ka goute pou m mete diri gade kòman diri a gentan ye diri a gentan byen bèl oh my god al banm yon like pa gade zong lan konsa non pa bliye tout bagay fèmen. Ou di, men vyann nan. Bèl koulè san l poko menm bon menm. Ok. M pa mete pat tomat nan manje m. Paske m gen pwoblèm lestomak. Tout bagay sa yo pa bon pou mwen. Anpil epis, anpil piman, pat tomat, bagay sa yo pa bon pou mwen. Anpil lwil, m malad nan lestomak. Yo pa bon pou mwen. Ok. La kounya bon ti dlo cho mwen m pran nan bagay la gentan pare m pral ajoute ti dlo mwen make sure l tonbe nan mitan vyann nan epi apresa wap pa brase l wap kite l pou l ka kuit ok sa se dlo a ou mete epi ou fèmen li pou vyann ou ka kuit gade san sos poko fèt non. Ui ui bella Gade komanl ye Nya la ou pral goute pou wè sil bezwen yon ti sèl Papi what did I said Be quiet Ok Li bezwen yon ti sèl tou piti Nya map pran sèl mwen Ok Dwe. M met yon ti plis sèl nan pla men mwen. Gade, pa anpil. Pou mete ladan. Ou pral kouvri l pou make sure pou vyann ou kuit. Pa bliye, pa bliye like, share. Subscribe Pi lè ou ka lage yon ti comment pou w di m kòman ou fè pa w epi kisa w t ap ajoute Epi pa bliye sa se diri a Very nice Ok Diri a Gade

Nap swiv toujou. Nou pral kite l bouyi epi pou nou ka fè ti sòs nou la ok. Ok kounye a ooh. Yo an map mande manmi let me have some. Kounye a w goute sòs ou. Mhmm oh my God Timoun e di map di nou be careful papi This one is hot Kounye a la m ajoute m ajoute umm ok Ou kite l fon 2 minit ap bouyi avè l. Kounye a la, ou te kite l fon 2, 3 minit ap bouyi. Ou ko mete piman ou. M pa renmen vè la nan manje w. N ap prèske wè se wouj la m itilize nan tout bagay. M pa renmen vè la. Ok ou ajoute ti afe ou. Ok. Apre yon minit bouyi la. Chak ti bagay ou mete ou goute afe. Chak ti bagay ou mete ou goute afe. Epi sos ou pare wi. Sos ou pare. Kounya ou pral fèmen fou a. Fèmen fou ou. Ok. Diri ou pare tou. Waw. Fèmen fou a. Ok. Chanje m di nou sa. Se toujou a la dènye minit. Panan dènye bouyon an. Ou mete l nan mi tan chodye a. Mete l nan mi tan chodye a. Pou li pa degrennen. Li pa bon pou vant. Ok. Epi ou mete zonyon ou. Mwen gentan koupe zonyon mwen. M rache yo. Lave yo. Epi la ou ap ajoute zonyon ou. Mezanmi zanmi m yo pa bliye abòde. Abòde avèk chanèl la. M di abòde. Abone a chanel la banm yon ti like Epi men manje a wi manje a gentan pare wi mezanmi li gentan pare Epi wè ou pran ou pran ti sos ki nan mitan ki gen ten an ladan nan avèk pèsi a ou voyel sou zonyon an ok. Lap bay yon lòt gou. La bon paw medam e mesye. Nou tout ki pral gade video a pa bliye pataje li banm yon ti like ok men kòman l soti. byen bèl ok m pral retire li pou nou ka wè nou wè koman diri a bèl kounya m ap retire diri a ouff jan nou wèl bèl la li gou tou epi l santi bon ok wè tout shrimp lan yo m renmen tankou lè m ap Mete manje a. M renmen pou shrimp mwen parèt sou tèt manje a. Ok. Pou moun nan gentan wè sa l pral manje a. Ok. Mete li. Byen ranje asyèt lan. Ok. Men kòman manje a parèt. Men kòman manje a parèt. Nou wè. Mezanmi al banm yon ti like. Ok. Merci, merci, merci. Merci, merci.